Pyès. M kwè li rele Papi G. Ah!
M deja gen nimewo a. M konn kay misye. Oh, ou konn kay li?
M deja, bon m di w m deja gen nimewo a. M byen kontan. Misye fè w mal? Misye fè w mal oubyen? Non, li pa fè m mal non.
Gon lòt ankò wi. On lòt ki gon ti bab. Li gon chouk cheve nan tèt li. Ah! Ou wè sa a? On ti bouch. Ou konn mache nan bagay gaz wi. Ou se moun ki konn mache nan bagay gaz menm. Ba yo tete sa m rayi avè w la wi. Yo pran m yo lage m. Sa yo gen la? Non, lage m.

Mwen pe do pou talè oh. Ou mwen kraze dlo an.
Ou menm map jwenn avèw tonnè boulem map jwenn avèw. Oh rete.

M bay fè vè a. Ou wè l fèt byen? Yo wè byen wi. Tou 2 medam yo afè nèt. One yo met ti linèt. E mwen wi. Fi gou pèch wi. M ap grape. M anndan m pa twò sòti. Jouk lòt ou pap gen klip non m di sa. On machin m bezwen la. M pral fè yn dry vè.

M ale, n ap wè talè. Bòn jounen.
Tifi a mete manzè a tou mezanmi papa mwen nan leta ou mwen tande. Ou pa renmen
machin nwa ok boo m wè w.

Manzè, non manzè banm aspè yon chen anraje nou pa pale m de ti fanm sa menm. Sa depi lè Dji te Ayiti menm. Yo fenomèn baz.
Mwen mène pou misye degajel menn poul wè janl ka janl ka redrese laba. Kounya sa w ap fè la menm? Mèsi anpil Ricky men.
A lage m la monchè m pral rive m pral rive kot Djia monchè.

Yo nèg yo mafya. Yo lèm tèks ou a m resevwa de mesaj a. Koman fè yon nèg ki te gen kontwòl manmzèl la menm. Bro m pake map tann ou. Epi m wè manzè ap pase m di men ni. Se nèg sa yo toujou ki te sere bagay yap pale mesye. Sa n gen la mesye. Kounya la kounya la lèm desann la kounya la e pòz m pa wè w. M file desann wi mwen m pa panse ke tou.

M sezi baz. Sa vle di e chinwa nap pale la, mwen a misye nou pa gen dwa pou nou konprann. Yo esplike misye la bgy.
Baz, mwen son demwazèl frèm. Bagay bwe la vle. Son demwazèl epòk lèm te rete alameda. M rankontre manmzèl men epòk nèg pat sou anyen. Menm rad nèg pat ka met sou yo. Bagay yo bwe la bgy. Wap jwenn bagay yo bwe jodi a. Epòk nèg pat sou anyen. Manmzèl te tèlman imilyem baz. Manmzèl voye dlo sou mwen, voye pipi sou mwen baz. Manzè pat vle manzè pat manzè pat manzè pat vle avèm baz. Papi Jimmy nan plen bay sa pou mwen la baz. Manzè imilye m baz.
Manzè al reman yon ti jòkma poutèt ti jòkma gon ti machin. Kounye a pandan map nan sèt plis 3 a la e Latouch wè manmzèl. Kounye a mwen m tanlè avèk yon ti fanm. Kounye a Latouch gentan banm yon tèks. Kounye a m pran kounye a m pran pòz pèp lan m pran pòz Latouch se chofè m. Nou fò mesye. Nou fò mesye. Sa yo mature.
Nèg yo se mesye.

Kòm m gen grenn pase melon, e pa grenn melon non m di w, m santi m gen santiman ase pou li, m deside reponn li. An li pa di m dil pran, sa l ap fè, sa l fè byen. Si w wè m deside, avan tou, si w wè m deside pale avè w, se paske m pa wè nan ou matant mwen. Kite sa matant mwen ap di yo de kote pou w ban m reyèlman sa ou menm panse. Mwen menm se pa ou, mwen menm, ou menm w ap avèg, ou renmen, m renmen byon mwen.

Matant ou nan kay sa wi. Sèl mwen menm de tout fason kòm ou pale avèl banm potel ban mwen poum gade poum eseye pale avèl poum gad kòm ki janl panse. Yo bro janm diw la menn Pou n fin a story sa baz. Men sa m pral fè m pral rele manmzèl la m planifye epi tou map baw tout dat yo ap nan menw monchè. Yeah banm dat la
Mwen menm sa map fè map gentan jwenn goumèt la m diw la kòb sòl la prè map annik bawoul ou konprann epi pa fè flay papa wè jòf la papa.

Alo? Yow, aha, prepare ou. M gen deal pou ou. Mhm. Prepare ou baz. Nou an misyon.